E pandan m rive sou wout kote a Micho a, epi ti mesye yo te nan lari a, nèg kòlèt yo, yo prete zam sou mwen. Pandan yo prete zam sou mwen, e bon, e manch long ki prete sou mwen, m pa ka nan fè dezòd pou m al pèdi vi m. M oblije kanpe, yo avanse, epi yo, yo, yo, yo mande m kote m prale. Lè yo mande m kote m prale a kamyon an, m di fòk Ayisyen m ap antre a kamyon an la, s on djòb m ap fè. Misye di, bon, ou pa p ka ale non, n ap antre nan baz ansanm avèk ou. Li voye de sòlda li akonpanye m, yo chita adwat, e mwen menm pito ap kondi machin nan. Antre nan baz yo ansanm avèk yo lè mwen veye fèm kanpe kamyon sou tèren epi gen lòt nèg ki akonpanyem yal fèmen m anndan yon kay depi jedi a kounye a la m pa janm ka gen aksè pou m pale avèk fanmim se dimanch lan yo banm yon ti aksè m rele pwopyetè a lèm rele pwopyetè a bon yo pa menm banm tan menm pou m ta esplike kèk bagay ansanm avèk li paske chèf la te tou kanpe devanm nan ou konnen depi nan men chèf ou ye ou an otaj gen bagay ou pa ka fè kounye a la menm mwen menm m pat jwenn aksè pou m. M te pale avèk moun ki te voye m nan byen, yo pa t ban m opòtinite sa a e yo menm te lage pale ansanm avèk li. M pa konn kòman l te planifye ansanm avèk yo a kòman l pa t planifye pou kamyon an men kamyon an te gentan nan men nèg yo men l te di m nèg yo mande l 500 mil dola ameriken pou kamyon an pou yo bay kamyon an a tout mwen menm bon mwen m pa t jwenn opòtinite pou m te ka pale avèk mayèt moun ki te voye m nan pou m te ka di l monchè pale a nèg yo ba yo dyalòg pou Sak te ka soti pou te mete m deyò pou de jedi a de jedi a jodi a m pale avèk Maët pandan 2 fwa moun lakay mwen pat janm tande m menm menm bon si yap tande m kòm sou lèzond la ou panse yo ka tande m la kounya la ou konprann men depi jedi m nan men m nan men bandi yo te kenbe yo te kidnape m ki laj ou ki laj ki laj ou ki laj ou 43 zan m fèt premye setenm an 1979 alò kòman se fè Koman ou konprann travay la polis la? Bon chè, mwen m trè trè kontan, m apresye sa anpil, pase sa k fè m apresye sa, nou t ap soufri anpil, pase lè m ap imajine m wè timoun ki pa menm pa timoun ki ka piti mwen, se li k ap kale m, k ap ban m kou, k ap mare kose m, m santi sa te fè m mal anpil, lè yo mare de men m, yo mare de pye m, pou m pa t fè m dekonn, pou sa yo, ou konprann? Sa yo fè mal anpil, men nou t kote nou te ye a nou te ap priye ak lafwa, nou ap priye ak lafwa, nou ap priye depi yèreswa nou sou tansyon tou, nap priye nap priye bon Bondye pou nou Bondye voye lapolis sou lè li mete nou deyò pou tout kote nou te fèmen an se Bondye pou di mèsi pou sa. Ou di ou gen timoun bat ou e. Wi timoun moun ki anndan kap sèvi yo, ti mesye yo kite pou bay sekirite ki pou veye nou, ki pou ba nou dlo, Si nou bezwen manje ki pou mennen nou nan twalèt bagay sa yo paske ou Eske gen fanm tou nan baz la epi Non bon m pa tèlman wè fi e gen de lè nou anndan ou konnen depi ou anndan ou pa ka fòse bagay nan tout yo wè y ap ba w kou kote yo mete la e lè w oblije rete Lè yo ba w moun wap ye Wi bon yo ba w moun wap vire do m la wap wè m gen anpil mak nan do m bon efò nou la ou wè sa twouble. Anvan mwen pran tout fòs mwen pou la mou se kout sou. Pase tout mak sa yo se kote yo mare mwen. Anvan yo mare pou wèz mwen. Awa kòt. Anvan. Men kou dje pou mwen mde yo kan men mwen pase. E moun ki te voye m pou kamyon. Anvan mwen te di tan direk ansan ba vek. Yo pa anvan mwen la.

Nan zòn sa yo toujou parèt. Yo toujou parèt nan zòn nan moo. Men pou nan direksyon yo pran m nan. Se kota miche. Yo di nan ling sa e kòlèj ki jere zòn sa. Bon m pa konnen. M pa konnen. Pase mwen m konnen e kòlèg la m pat konn tande l. Se aprè mwen ap tande l. Ok. Depi kilè ou jwenn ak yo? Depi kilè? Depi jedi aprè midi. Depi sa fè 8 jou.

Kouri yo pa la men piti sa li menm depi yè swa nan difikilte nèg yo pa rapò ak yo lè frape depi yè men kounya yo nan difikilte pou kote nou ye a yo pa stab jan yo te konn stab kounya nou te dè pou sove viv chè men nèg yo pa di nap sove misye di non pa sove lè kounya lè cha vin parèt li di nap sove men cha li di non pa sove pase si ou pa sove cha ap konnen menm nèg yo kite yo vini pou yo pran nou anndan. Pandan l di kite yo vini pou yo pran nan nò a kounye a pandan nou sispèk chèf yo kòmanse pral nan pozisyon pou yo rive kote nou ye a nou oblije ap pale n ap deklase gagann nou epi mèt malad la misye te tèlman gen pwoblèm tou li tou di chèf la men nou la men nou la men nou la epi lè chèf yo parèt li prete sou nou li di tout moun gen men anlè. Men mwen menm, pandan yo di pitit de mwen lè avanse, m gen rad, m gen tenis, m gen pantalon, m pa gen ti sa pou ba yo. Men yo di zafè lè yo soti lè yo soti, konprann? Zafè yo, kesyon pou kesyon tou. Pou yo kenbe la, sa yo travay la, si yo kenbe konsa, m panse y ap arive yon solisyon kanmenm.
Pat gen espwa map janm soti la, m di tèt mwen kote lapolis pral antre yon kote konsa. Nèg yo pran mwen pandan map soti kay nou avwa fèm, m se yon sipèvizè, yon lwa sekirite, m sot bay yon fakti. Lè m tounen epi m wè yon pakèt sivil ame a manch long, yo pwente sou nou, nou leve de men nou anlè, yo fè nou desann, yo fè nou kouche pla. Nan bak machin kem te ye a pwòp machin mwen te ye a kounye a yo menm yo pran kontwòl machin nan yo fini tèt nou atè nèg yo tèlman antre anndan avè nou tèlman antre depeyize m santi nèg yo antre anndan m di a bon pa gen espwa epi lapolis pa rantre jis kote sa sa di m pa gen espwa epi dezyèman m di tèt mwen bon malere m ye e moun lakay mwen pap janm jwenn kòb sa. E ke se su ke a lavni e jom kap konte. E pi pami ya, alò m te gen ta fè yon vin avè m yè. Men premye jou a e te yon kalvè. Premye jou a e te yon kalvè. Se nèg yo mare de pye nou, de men nou. Bon kote kon gwoup nèg ki vini, bon, pa konnen si se pa mechanste, nèg yo pran yon baton. Nèg yo, sitou pou mwen menm menm, nèg yo di m gen prestans m sanble a polisye. Yo di se pa sipèvizè m ye vre, e polisye m ye. Epi yo ouvè m a kout baton. Epi yo pa vle w kriye. Yo pa vle w rele. Epi yo ouvè m a kout baton. Kounye a la, yo mare m. Yo kite nou mare a, epi yo ale. Kounye a, prèske vè inè di maten, genlè gen yon gwo chèf ki vin vini. Chèf la gade chèf la, li di, O! Apa yo mare nèg yo epi kounye a gen chofè ki avèl nan di chèf la m ta swete ou fèm gade yon ti alkòl wi pou tèt mwen kounye a li di sa w gen nan tèt misye di yo bat mwen li di oh li di oh ou kwè m di nèg yo pa bat nèg yo sanble Gon lòd ki pa fèt yo pat bat nou men sanble gon gwoup nan yo pa mechanste ki pat respekte lòd la epi kounya la li di bon misye pa bat nèg li epi nan lòt jou jodi dezyèm jou a yo pa bat nou yo pa mare nou men nou soufri grangou e nou manke jwenn dlo m vin konprann ke Nèg yo te sispèk lapolis genlè pral fè operasyon, nèg yo pa rete nan espas la. Nèg yo jis yon kout pase epi y ale. Sa vin koz mwen soufri grangou depi yè m pa benyen non. M pa benyen, m pa bwose dan, m anyen. M santi m kat senk la. Bagay di m pa bon menm. M ap poze w menm kesyon ak zanmi an. Kòman w konprann ak rezilta l? Kòman w wè peyi an? Wap kontinye viv ladann oubyen ou deside lage l? Bon, mwen e malere m ye. Mwen nan yon ti djòb sekirite m ye. Sa vle di m pa gen mwayen pou m deplase, onètman. Bon, map kontinye viv ladann l, men m swete ke responsab yo ekipe lapolis la avèk plis materyèl, ba li elik, sitou pou elikoptè, paske ou pa ka konn lapolis menm ou grenn yon elikoptè ou pa genyen pou fè entèvansyon. Epi m swete tou nèg yo nèg yo ranfòse lame a, fè rekritman, mete ansanm a lapolis pou bay sekirite nan peyi a paske poukisa yon moun oblije kite peyi a m pa wè pou ki rezon ou konprann. Ou gen ki laj? M fèt an 7 oktòb 1973. Yo pran nou yè pandan m ap sot Fonparizyen. M sot ba yon fakti pou kondò sekirite. Pandan m rive Latranblè men m pa konn Latranblè konbyen paske m pa konn zòn nan. Men kote yo konn rele la yo genlè fè bach. Yon pakèt nèg lou de mame yo pwente sou nou. Dakò.
Yo pran nou.
Donk, m swete ke yo ranfòse lapolis, bay lapolis elikoptè, sitou pou elikoptè, epi ranfòse lame pou travay de konsè a lapolis, pou met sekirite nan peyi a, pou peyi a retounen jan l te ye avan. Mèsi anpil. Yon mesaj pou lapolis.
M swete nèg yo kouraj. Monchè m te pèdi espwa kote Mia pase ti tèt mwen jis kote sa Mia kote lapolis pral vin la epi erezman lapolis vin libere nou map di yo mèsi anpil paske paranm paranm e malere onètman m pap bay tèt mwen manti si e pou kòb li ta pral mande a m tap mouri.
E nòmalman se zòn inè pou ta nan dezyèm di maten lakay mwen menm andan lakay mwen epi yo m tande bal li a gon bri l fè.

Mwen fè 3 jou menm dèyè doum mare tout sa epi jem bandi. 7 oktòb 1973 a lopital René Léa. Mwen se lakay mwen.
Eske ravisè w yo te kante antre an kontak ansanm avèk paran w e se si konbyen kòb yo te mande pou liberasyon nou tou lè 2 a? Ok, a vrè di yo e se pa fòseman paran m non, moun kote nan kay kote m rete moun ki nan kay la se yon moun k ap viv aletranje se yon moun k ap viv aletranje. Li ta pase fòm li pou nou men se pa fòseman yon fòm. E pi yo, yo, yo, yo kòmsi m ta di w lè pou yo pale apre 3 jou m di w yo vini yo demare zye m, yo demare kòmsi men m epi yo di m bay nimewo dyaspora, yo di m bay nimewo dyaspora.

Nan mitan nwit la, m te gen yon ti pwoblèm entesinal epi m ap rele yo, yo okipe m epi yo vin fè bezwen yo sou mwen. Epi lè yo leve yo, yo al anba kon bisbòl la, yo fann do m nan pat, y ap do men mwen. Sa vle di, de bra, de. Bon men sa ak tout jan pou plis bagay e sa fè wap wè kòm si nou gen yon pakèt mak ki se marye yo men tout sa yo bon kote m vle di m sot m pa kapab ankò paske a sa yo mare m nan m di m pa kapab ankò kounye a nan mitan nwit lan m santi m konn ap kenbe m byen mare m de bra dèyè do.

Yon jou yon pakèt bagay nan sosyete la kòmsi ki ka fè yo dekouraje bay vag. Paske si tout polisye kòmsi tap gade sou sa ki rive yo, kòmsi anndan sosyete sa, mwen chè tap gen polisye ankò. Map di yo kòmsi pa dekouraje, kenbe fèm, kontinye travay li kou pou li. Bon, jiska prezan, m pa gen pwoblèm avèk sa non, men pou le moman, nap di nèg yo kenbe, kenbe fèm, kenbe fèm travay. E avèk travay ke mwen ap fè an la, m kwè ke gon lè gon pakèt bagay ki ka fèt nan tèt. Paske sa k fèt anndan an la, sa k fèt anndan an la. Paske gon lè m vin regrèt nou pa jwenn moun. Nou pa jwenn moun. Nou pa pale pou nou vizaje. Gon lè m vin regrèt kòmsi m ta di nou pa jwenn moun. Nou pa jwenn moun vre. Paske nèg sa yo, jan yo deranje m ak kout baton dizbòlò, moun te dwe fas pou mwen genyen moun. Mwen dwe bouche te atè. Bagay serye.

Wap toujou gen entansyon pou kouri ale. Nou te kòmanse avèk batay reparasyon restitisyon an e avèk yon petisyon anpil òganizasyon nan depatman Lwès avèk anpe lòt depatman yo. Men pwoblèm ki vin poze, se tou den kou nou wè gen seri de politisyen tradisyonèl ki inikman vini, yap vini avèk lòt òganizasyon andedan sa nap fè an. Epi tout fàn li pa kanpay. Nou gade nou wè gen seri de òganizasyon ki t ap kolabore ansanm avèk nou pou nou te kapab avanse nan kesyon reparasyon restitisyon ke Lafrans dwe nou an. Nou wè y ap fè sitin, genyen k ap lage flayèz tout kote. Yo antisipe sou mouvman an, yo vin rann li pa metodik nan fason nou menm nou t ap kòmanse l la. E lè nou t ap pèsiste pou nou te reyini, se ke laprès konnen, Mwen te viktim pa yon anpwazonnman. E apre 3 mwa, mwen vin kòmanse ap repran kap mwen. Mwen te oblije fè yon retrè estratejik pou m te kapab byen pran kap mwen pou m relanse ankò. Men nou vle di pèp ayisyen an, nou pa lage paske Lafrans dwe nou yon kòb li sipoze ban nou li paske se yon krim. Li e kont limanite. Aprè yo fin kenbe nou pli ke 200 zan nan lesklavaj, yo t ap anrichi tèt yo sou nou, e jodi an la a, se tout afè nòmal lemond antye, e tout moun ki li nan po liv konnen ke Lafrans dwe nou, e se yon dèt nou pa ka fèmen zye nou sou sa, e nou vle di tout pèp ayisyen an, yo dwe toujou kanpe anbrann paske nou retounen pou nou kapab. relanse Boumen an ankò malgre tout difikilte ki ka genyen. Men nou vle di ankò, pandan n ap pale de Lafrans lan, nou pa bliye Lèzetazini ki te kase tout rezèv yo te genyen nan Bank Santral, yo te anrchi pwòp tèt pa yo e nou sibi yon okipasyon e okipasyon sa a kondui nou jodi an la a nan labou kote nou ye a. E pandan yo itilize politisyen nou. Yo itilize pitit peyi a. Yo fè kraze peyi a. Sou konplotaj, sou konplotaj, yon grenn nèg konprann ke l kapab rich pou l sove tèt li ansanm avèk pitit li, fanmi li. Li bliye si peyi Dayiti se manman l. E jodi an la yo vèse san Ayiti. Ayiti vin yon moman li pa ka kanpe ankò, li tonbe. Li sou responsablite kominote entènasyonal lan ansanm avèk pwòp pitit li ki konspire kont li. Nou di, An oken ka, toutotan souf nou pa koupe, pa gen anyen k ap fè nou menm nou pa lanse goumen sa a. Malgre, an plen venteyinyèm syèk, nou wè nou gen prezidan ki mouri, nou gade nou wè ki fòm de gouvèneman ki genyen, menm yon PM ki nan tèt peyi an jodi an la a, se yon twit. ki mete li kòm PM nou wè ke nan nan ki fason lap mennen peyi dayiti ki fason lap mennen peyi an se konplotaj agoch adwat moun ap mouri kidnapin nan elve tout nèg ki nan enstitisyon leta yo an grand majorite non yo ap endekse nan tout bagay lajistis ki se. Yon enstitisyon ki kapab leve yon nasyon. Jodi a nou gade nou wè gen seri de moun ki fè pati jistis lan non yo ap enplike nan kesyon moun kap fè trafik zam. Nou gade nou wè legliz ki te youn nan fòs moral ke tout moun te kapab apiye sou li. kòm fòs moral jodi an la non yo enplike ankò nan moun kap fè trafik zam pou detwi moun nan geto pou detwi moun tribò babò dyaspora paka rantre tout dyaspora oblije rete yon sèl kote pafwa nap mande kisa ministè touris ap regle egzakteman paske pa gen dyaspora ankò son bagay pòt li ta sipoze fème men se li menm ki la se lajan kap blanchi epi zafè pèp ayisyen. Nou konprann ke nan Nòdwès gen moun k ap bouyi mango vèt pou yo manje. Nou kòman kòman jodi an la nou santi nou ozye lemond, nou menm ki te konn ap voye pwofesè Maròk, ki te konn ap voye pwofesè nan lòt peyi pou al edike lòt nasyon, jodi an la nou wè pou yon plat manje maten, yon lòt plat manje a midi, yon plat manje aswè. Jèn gason kanpe an ran, ap enskri nan gwoup gang. Gen jèn gason sa yo, gen ki fè filo, genyen ladan yo ki te nan inivèsite an, vin pa gen lechwa, yo pa ka abiye, yo pa ka reponn bezwen fanmi yo. Manman yo, ki te konn ap vann pistach, zaboka, mango, ki te sou tèt kamyon ap fè madan sara, yo pa kapab reponn avèk bezwen manman yo, ni bezwen pwòp tèt pa yo. Yo oblije antre an ran, y ap enskri nan gwoup. Gang e nou te wè sa jan lanmò san jou te mete jèn gason yo an ran y ap enskri. Jodi an la ankò kòm nou toujou gen e abitye di nou pran yon pla konplè fè nwè ak yon bak endepandans flache yon dwèt ki chaje ak kras pitit peyi an sipòte kout frèt lavi nan chodyè lamizè malgre otorite nou yo swadizan otorite nou yo ki se esklav oksidan ki se esklav yon pòsyon nèg ki swadizan di yo se boujwa andedan peyi an, transfòme yo an bourik souri pou souse san pèp lan. Nou pa gen wout pa bwa, nou antrave, yon sèl bagay ki kapab sove nou de jistis, se mas pèp lan ki pou leve an kolaborasyon pou yo pa tande sèten politisyen andedan peyi an Pou yo kapab pote yon chanjman pou peyi sa a. Dan le ka kontrè, n ap desann pi ba toujou, moun gen pou rache moun jouk nan chodyè pou yo manje, paske sitiyasyon an vin pi grav e pi anpire. Ok, m gen kesyon sa m vle poze w, e gen plizyè plizyè manifestasyon oubyen plizyè sitting ki fèt devan e anbasad Frans lan, donk m pa wè w. E kisaw di de sa repris ou pa la. Mwen rele mesye yo mwen di mesye kote nou prale an li pap bon e se yon antisipasyon ki fèt epi nou te vin konprann antisipasyon an nou konprann ke pou mele kesyon politik mwen voye zye mwen nan e e e e e e depatman grandans mwen wè ke sèten dirijan ke nou te chita ansanm avèk yo nou te di yo konsa nap fè Yon demach fòmèl, demach fòmèl sa ki kapab akouche ansanm avèk mwayen sa n ap mande ke Lafrans dwe nou an. E pou nou ak pou nou rive sou Lèzetazini ki te piye peyi an de manyè inaseptab o pwofi de tèt pa yo. Nou gade nou wè dirijan sa yo se yo menm ki nan manifestasyon k ap regle anmwe lajan reparasyon restitisyon yo tou melanje bagay lan avèk yon kesyon politik. Men kiyès ki dwe prezidan, men ki moun ki pa dwe prezidan. Se ke nou menm, nou pa gen pwoblèm ansanm avèk chwa politik pèsòn moun. Men jan yo marye bagay la, yo pran l sou konplotaj seri de nèg ki swadizan di y ap fè politik, yo antere l. Men apre Bondye, malgre yo te ban nou yon anpwazonnman, sa pa ka anpeche nou menm pou nou releve kanpe. Batay la pral rekontinye ankò devan anbasad de Frans. de manye fòmèl e nap ekri tout enstitisyon ki la pou tande revandikasyon nou yo malgre nou konnen yo tout se pwazon yo ye tou o detriman de nou menm men o zye lemond nap ekri Inyon Ewopeyèn nap ekri anpil lòt enstitisyon ki konnen ke la Frans Te fè kou sa a sou nou. Yo peze kou nou. Yo bwè san nou tankou san si. Yo anrichi pwòp tèt pa yo. N ap ekri yo. Epi apre sa pou n kòmanse avèk seyans sitin yo, seyans manifestasyon, jiskaske revandikasyon nou an, tout lemond antye sansib e tout lemond antye konprann egzakteman nou menm yo dwe nou lajan, fòk yo peye nou. Men tou dènyeman la mwen mèt Mezonèf te tante fè youn e menm ke l pa t rete, mwen annik sa k fè sitting lan pa t dire. Donk, kisa w panse de sa? Bon men an li menm li te deside fè sitin nan, nou te pale ansanm avèk tout dirijan yo, nou di ke nan kad n ap enskri batay lan, gen nèg depi nou mete dèyè do goumen an, l ap avote pou la senp e bòn rezon, gen seri de nèg, an grand majorite la près ke nou konnen, gen nèg se ajan doub yo ye, gen nèg depi w pale de avansman peyi Dayiti. Se kòmsi se yon souflèt osinon yon kalòt marasa w ba yo, paske nèg yo genyen po ayisyen, idantite ayisyen, men san k ap koule nan venn yo a ak tout edikasyon sa yo genyen kòm pwazon k ap koule nan san yo, ondirè ke yo konprann ke se blan yo ye. E se sa k fè w ap wè, an grand majorite, yo prè pou yo piye peyi an, pran tout richès peyi an, al mete li nan bank lòt peyi, mete, achte kay nan lòt peyi, Yo bliye si Ayiti se pou yo li ye. Pran pitit yo, voye al abite lòt kote e nan lòt peyi. Pran lajan peyi an, al mete l nan lòt bank. Paske yo menm, yo konn santi egzakteman ke yo pa Ayisyen. Men, ban m di nou pawòl pèp Ayisyen, yon ti gwoup moun, osinon 2 pou san Ayisyen, pa ka kenbe nou, y ap manipile nou nan yon nivo, ki swa sou le plan politik, ekonomik, e nenpòt sa l te kapab ye a. Nou menm nou se 12 milyon abitan, se pou nou mete tout fòs nou an branl pou nou kapab kontrekare linaseptab andedan peyi a. E nou kapab wè sa klè, si jodi an la a, yon tweet ka mete yon moun premye minis, e nou voye zye nou nou wè otorite nou yo, se restavèk anbasad enperyalis yo yo ye jodi an la a. Gon grenn bagay pou nou poze tèt nou kesyon, fòk gen yon lòt klas politik. E se lòt klas politik sa ki pral pèmèt 1 yo gade blan nan zye konvenableman afin ke yo menm yo kapab fè tout revandikasyon yo pase. Ayiti li la se yon bèl peyi, tou senpleman se pitit li yo ki fè kadejak sou li, se pitit li yo ki asasinen l o zye le mond pou tou senpleman pou yo kapab pase kòm bon ajan doub. Ayiti pa kapab ankò, Ayiti pa kapab ankò, yon sèl fason. Nou vle di, avèk tout 12 milyon abitan, leve kanpe, leve kanpe pou nou pase pwa sou Inaseptab.